Kounyela a, kouk pou touye kouk ou an. Ou gen Alvarez ki se yon nèf ki kapab fè apèl de bal sou tout fwon atak la. Ou gen Alvarez ki kapab retounen fon ti bak pou l vin patisipe nan òganize jwèt, vin fon senkyèm mitan tèren. Ajoute avèk Almada ki fon sizyèm. Argentine vin nan yon 4 6 zero kont ou. An sa mwen menm ki pa gen diplòm antrenè mwen wè l e bou menm ou pa ka wè l? Kisa k te fèt nan match lan? Brezil mouri nan mitan tèren an. Brezil pa ka jwe. On total kontwòl de Ajantin nan mitan tèren an. Brezil fè on sèl chout anndan premyè peryòd la. Twa chout an tou, on sèl kadre. Sak gòl la, ki son erè. Gou on kote Brezil fè pitye, paske ekip lan te gen plis metriz. Brezil fè plis fot wi ke Ajantin. Premye pwoblèm Brezil lan se yon pwoblèm antrenè ki pa janm konn kòman pou l tire le meyè de kalite jwè k nan men l yo. Kounye a, lè w gade anfas la, Scaloni, Scaloni se pi gwo seleksyonè arjanten de tou lè tan. Scaloni se pi gwo seleksyonè arjanten de tou lè tan. Tout moun konn tout moun, mwen menm m konn tout moun yo, tout sa k pase yo. Bianchi, gwo jwè Boca, gwo antrenè. M konn tout moun yo, tout moun konn tout moun. Sa k fè misye pi gwo seleksyonè ajanten de toulètan? Scaloni, pami tout antrenè ajanten, se li menm, m ap pale de sa k fè siksè yo, sa k fè siksè yo.

jenerasyon an tèm de talan ki gen mwens talan nan men l pa rapò avèk lòt yo k fè plis siksè. An n pa bay tèt nou manti. Ekip 94 Ajantin nan ki elimine jan l elimine a te gen plis bon jwè ke Ajantin sa. Ekip 98 lan te gen plis bon jwè ke Ajantin sa. Ekip 2002 an te gen plis bon jwè ke Ajantin sa, ekip Bielsa a. Mesye Scaloni k fè pi bon rezilta. Arjantin genyen Kopa Amerika 2 fwa, Arjantin genyen koup du mond, Arjantin kalifye pou mondyal 2026 apre 13 match, Arjantin avèk Scaloni kòm antrenè bat Brezil nan yon eliminatwa ka Brezil bat Urugwe nan yon eliminatwa ka Urugwe. Se 85 match, 64 viktwa, 13 match nul, 8 defèt. Se 3 konpetisyon, ou kapab menm ajoute yon katriyèm si w ap pran Finalissima. Kounye a, annou gade jwè yo. Se antrenè ki arive bati pi bon kolektif lan nan tout istwa Ajantin. Se pa antrenè ki gen pi bon efektif lan. Efektif lan se talan jwè yo. Wi gen de jwè la k pran nivo, men Enzo avan koupdimond 2022 a. Macalister avan koup du mond 2022 a Argentine manke kraze nan men Scaloni paske nan koup du mond lan gen yon seri de jwè Argentine ki bay manti Papou Gomez bay manti Paredes vin bay manti nan koup du mond lan Julian Alvarez e Lautaro Martinez bay manti ki vin fè kisa ki vin fè ke gen 3 jwè ki pat anndan 11 de depart lan misye vin mete yo kareman kòm titulaire Sa se yon mak de yon gran antrenè ki wè ekip la ap kraze nan men l, li kareman rebalanse ekip la. Kisa misye fè? Misye retire Paredes, misye retire Lautaro Martinez, misye retire Papou anndan ekip la. Pandan misye te gen yon titulè pou koup du mond 2022 a ki pa al nan koup du mond la, n ap pale de Lo Celso. Se tout sa yo ke misye te genyen avan koup du mond la e pandan premye match la.

E al gade laj jwè sa yo ki di gwo favori 2026 nan kontèks Copa America a, yo pral gwo favori ankò. Se de sa n ap pale. E si w gade Scaloni, se pa seleksyonè ki te ki genyen nan men l pi bon efektif lan an tèm de talan. Men se seleksyonè ki konn kòman pou l tire Le meyè de sa k nan men l lan pou l fè on gwo kolektif. On kolektif ki fè sa pyès seleksyon ann Amerik di Sid pa fè, asavè w pran twa gwos konpetisyon youn kole ak lòt. E se sèl Lespay ki fè l nan foutbòl mondyal lan avèk Arjantin. E Scaloni se sèl seleksyonè k fè sa tou nan tout istwa boul, pran twa konpetisyon youn kole ak lòt. Èl Mudsson pa fè l. Didier Deschamps pa fè l, Del Bosque pa fè l, paske Del Bosque pa t la an 2008. Argentine se pa yon ekip tankou Lespay ki gen yon filozofi foutbòl posesyon, men Argentine se yon ekip ki atipik, li pran fòm vaz lan fòk sou deyò l ak pa k devan l. Argentine kapab jwe yon foutbòl de trè grand kalite, yon foutbòl posesyon, jan l te fè sa nan 80 premyè minit kont Lafrans, jan l fè sa yè kont Brezil. Gen de faz de je Argentine se Barcelone kareman. Gòl ke l fè kont Brezil lan, gòl ke l fè kont Lafrans lan, e gen de faz de je, nèg yo tankou yon pakèt moun ki gen kòn, y ap bay zo. E pi tou Scalouni se seleksyonè tou ki pi k konn kòman pou l fè yon ekip avèk Messi wi. Pou ki sa lòt antrenè yo pa t konn kòman pou yo te fè ekip avèk Messi? Pa gen okenn seleksyonè non k fè sa Scalouni fè. Seleksyonè ajanten, pa gen youn non k fè sa Scalouni fè. Minotti. te gen eksperyans nan klèb, Bilardo te gen eksperyans nan klèb, Scaloni pa t gen eksperyans sa yo. E l arive fè sa. Donk, lè w pran seleksyon brezilyèn nan li menm, gen Vinicius ki pale. Misye di ke nou jwe trè mal, fòk nou repanse tout bagay nèt. Rete yon lane. avan koup du mond lan kòmanse mwen pa vle pèdi ankò premye bagay pou Vinicius konnen lap kontinye pèdi paske se Dorival ki nan trèt Brezil misye pèdi misye pa janm konn kòman poul bati yon pwojè misye gen 1 an nan tèt Brezil ou pa janm wè anyen nan mitan tèren Brezil la ay premye bagay ou pa janm wè anyen nan mitan tèren Brezil la la dezyèm choz. Neymar ak yon bout pye pi bon ke tout nèg ki nan atak Brezil yo nèt san m pa fè pyès eksepsyon. Dayè l pi konn jwe ke yo, l pi fò pase yo. Neymar a yon bout pye. Epi lòt pwen, m te di sa nan dènye match Brezil jwe a, ou mèt tande Raphinha fè tout deklarasyon, Lè Brezil pèdi kritik lan pap sou Raphinha anvan lap sou Vinicius. Se vre Vinicius tap fè ti bouje men a oken moman de la dure apa yon aksyon kote ke l drible jwè l fon pas an retrè entèsepsyon pat gen anyen ankò. Se vre tou nou dakò ke Brezil la pat bon menm. Men le jwè endividyèlman palan li pat soti, li pat danjre. E mwen menm gen yon bagay mwen map rete klè sou li. Premye pwoblèm Brezil se pa li pa li pa li pa jwè anvan. Paske mwen menm. Mateus Cunha k fè gòl lan ki kote lap jwe lap jwe nan Wolverhampton e Joao Pedro ap jwe nan Brighton jodi an la konbe seleksyon an Europe ki ka di tèt li l gen Rodrygo Vinicius Raphinha yo pa anpil non ki kote nèg sa yo ap jwe nèg sa yo ap jwe nan club kap goumen pou lig dè chanpyon pou chanpyona e la Vinicius ap jwe nan Real Madrid Rodrygo ap jwe nan Real Raphinha ap jwe nan Barcelone. Se vre ou kapab di lòt mitan teren Brezil yo se pa se pa pik lan men se de se de bon jwè ki ap jwe byen nan klèb yo. Se paske yo ap jwe byen nan klèb yo wi ki fè yo rele yo nan seleksyon. Marquinhos, Murillo, Gabriel Magalhaes ki kote y ap jwe? E nan wo nivo a wi y ap jwe. Premye pwoblèm Brezil lan se pa jwè dabò Konpare Brezil ak Brezil nèg sa yo yo menm se mayo pou yo tap pote pou jwè Brezil Konpare Brezil ak Brezil nèg sa yo se mayo pou yo tap pote pou gwo jwè Brezilyen yo lè yo lè yo pral jwe match pase m paka pale de Ronaldo pou kounye a m nan Matheus Cunha men non m paka nan gwo jwè Brezil bon se Rivelino pou m nan Raphinha m paka nan Romario pou m nan Vinicius. Men kounye a reyalite jodi an la, jwè sa yo se wo nivo e yo ka goumen avèk nenpòt ekip paske yo nan wo nivo a, y ap jwe nan gwo klèb yo. Ebyen, premye efò ke federasyon brezilyèn nan dwe fè se retounen sou Ancelotti a, retounen nan yon kotch ewopeyen, retounen nan yon kotch ewopeyen. Bon, pa retounen paske yo pat la. Ale non coach Europeyen. Si non, ann pa bay tèt nou manti. Vinicius di ke li li vle sispann pèdi, lap kontinye pèdi wi. Lap kontinye pèdi paske lè gon modèl jwè ke w pa genyen, devwa antrenè a se tire le meyè de sak nan men l yo. Scaloni se se se se modèl lan nan sa. Argentine sa se pa Argentine ki pi bèl pou n gade. Argentine sa se pa Argentine ki gen plis talan. Dèfwa ou anvi di ke gon pakèt, gen plizyè jwè nan Argentine se bòs mason. Molina, Acuna, Montiel. Men, wa enpòtan pa w. Wa bon pa w nan sistèm nan. Wa bon pa w nan pwojè a. E o final Argentine se meyè seleksyon ki gen nan lemond. E jenerasyon sa se pi gwo jenerasyon Argentine nan tout istwa albiceleste an, pat janm gen yon jenerasyon ki te osi efikas, pat janm gen yon jenerasyon ki te osi dominant jan jenerasyon sa ap domine foutbòl Sud Ameriken an, ajoute seriz sou gato an koup du mond lan yo se tenant du titre, nap pale de albiceleste a. Argentine se yon Arjanten kap antrene l, Equateur se yon Arjanten kap antrene l, Uruguay se Arjanten kap antrene l, Brezil se Brezilyen, Paraguay se Arjanten kap antrene l. Kolonbi se ajanten kap antrene l. Donk si brezil pap fè chwa ajanten kòm pou antrenè l ke li fè chwa yon ewopeyen. Paske jodi an la nou pa bay tèt nou manti an tèm de fòmasyon antrenè ajanten yo de lwen zòn am sid lan. E se pa sa pou nou wè non. Foutbòl am sid lan li pyètr nan zafè antrenè. Li pyètr nan zafè antrenè. Ebyen gen yon sèl peyi ki gen yon nivo. Se Argentine. E si w ta pran pa egzanp peyi tankou Chili, ou pran peyi tankou Perou, se 2 seleksyon nòmalman ki pa gen lontan la se ajanten ki t ap antrene yo. Pa egzanp lè w pran yon peyi tankou Chili se Ricardo Careca k ap antrene ekip Chili a. Ricardo Careca. ki li menm se yon se yon ajanten. Lè w pran Venezuela, se Fernando Batista k ap antrene l, ki se yon ajanten. La nou gentan nan 7 ajanten sou 10 anndan eliminatwò sa. Sa vle di peyi ki pa gen ajanten k ap antrene l, se Brezil, Brezil pa gen ajanten k ap antrene l, se Pewou ki pa gen ajanten k ap antrene l. Epi banm gade Bolivie. Apre sa se Ajanten nèt ki ap antrene seleksyon an Amerik di Sid. Sa vle di yo menm yo pòv e sèl peyi ki li menm genyen moun la se Ajantin. Se Ajantin. Bolivie pa genyen. Bolivie pa genyen, Perou pa genyen. Brezil pa genyen. Apre sa, 7 lòt seleksyon yo se Ajanten. Nou te pran anpil plezi pou n ta avèk oditè nou yo a lokazyon de twazyèm sòti Spòmanya pou semèn nan.